Bon, ou wè peyi sa, bon m di nou yon ti bagay, mwen menm m pale anpil, m pale anpil, men finalman m rann mwen kont nan dimansyon Ayiti prale la, men m p ap bay vag nan, men pafwa lide a vini, men m p ap bay vag paske ou konn sa k rive, mwen gen enpresyon malgre tout sa moun ka di, si m deside bay vag sa gen dwa pi mal toujou wi. Ay pase nan, gen yon seri de baz nèg yo di yo pa pè lapolis se TT kap anmède yo yo pè. Ou konprann sa vle di? Donk se grav wi. Lapolis prèske efase aktyèlman la sou zòn sa. Maten an la nèg Mayo ap gade gon gon kantite nèg ak zam kap sòti nan direksyon kay Kòlèt kap plonje desann nan direksyon kafou Senklè. Tande wi peyi a. Epi Te gen polisye nan kafou senklè a wi. Kay kòlèt la ou wè wout ki sou wout frè a pou desann sou bèlvil. On rafal on latriye bandi kap desann wi epi te gen yon patwouy polisyè nan zòn senklè a so dim sa n konnen nan olye pou nèg yo abrite yo pou yo jere ti kokorat pye sal kap pase ak zam nan men patwouy la disparèt nèg yo lage cha wi nèg yo lage cha Eeeeee bwe anpil bouyon Suze map fè sa men ou konnen bagay yo melanje ou konprann nèg yo lage sa wi nèg yo bay vag epi eeeeee finalman m pa konprann paske la gon lòt reyalite map panse èske nesesèman bon m ta swete nèg polisye yo pale avèm sou sa èske nesesèman polis ki a oblije gen blende poul afronte yon seri de kote yon seri de nèg ak zam. M jis pa konprann paske la polis ale nan akademi pa vre yo al pran fòmasyon bon bandi sa yo m ta renmen konnen ki kote yo al pran fòmasyon yo pa gen blende yo menm yo ilegal dayè nèg sa yo pa janm kanpe goumen vre se pete bal epi kouri antre yon kote al kache. Lapolis ka pwogrese fasilman. Koman fè tou otan n pa gen blende gon seri de ti gwoup ke n pa ka atake? M jis pa konprann. M ka konprann G9 etsetera jan l konstitiye a plizyè zòn si w pral atake l gon jan pou ye men gon se lavi telòm pa ka ap fè tout chèlbè sa a nan bab nou la mesye l pa nòmal. Mwen m jis pa konprann eske nan akademi yo oblije mande n fò n gen blende pou n tape kelke ti bandi ki yo menm pa gen anyen nan yo pa gen anyen a sapat yo ye nan lari a m jis pa konprann bagay sa m pa konprann y al pran pran y al pran fòmasyon kay ougan e pa gen polisye k al pran fòmasyon kay ougan tou gen polisye la t pi rèd wi o gen polisye e pa sèlman zam yo manyen non ke yo chèche. Se sèlman bandi yo t konn ougan, polis yo pa konn ougan tou? Ebyen chèche nan sa n kwè mesye, bagay pa nòmal. Bandi yo pa gen blende, poukisa bandi yo ap lage n atè konsa alòske nou menm nou la nou pa ka fè anyen? Pa nòmal mesye. E jodi an sou baz sa mwen estime ke byen avan mwen retounen ak entèvansyon ansyen chèf polis la Mikerlan Gedeon pou m fè n tande misye Jean Lucien e Jean Lesly Joseph Kwè mouche pa frè Yanick. M kwè sa wi. E misye te pale ak polisye yo. Paske gen bagay kap pase bon bon mga wè ke Jean Lucien Joseph misye rele. An t Jean Lesly wi Jean Lucien m kwèl rele. E li ap tande m la li ta raple m non li. Bon bon pase gen bagay kap pase m gen enpresyon moral polisye yo bese nèt epi yo tou bay vag. Pase n pa kite bandi ap fè ap fè 10 sou nou konsa mesye li pa nòmal. Li pa nòmal, se inakseptab. Kote, kote misye? Mesye ki fè pati de pyonye de lapolis la, m ap pale de premyè a nevyèm pwomosyon, jodi a, minimòm grad la se enspektè divizyonèl li ye. Moun k ap pale avè nou la a, se Jean Leslie Joseph, Sierra 2. Batayon nou an, nou konnen l byen, nou konn vwa a. M di nou sa, fòk nou pran desizyon jodi a avèk peyi Dayiti. Li klè e nèt, tout moun wè l, fòk gon entèvansyon miskle, ansanglante, Ki pou fèt anndan peyi sa pou sove peyi a. Pou sove nasyon an. Si e pa sa n fè tout moun ap efondre nan bato a. Ayiti son bato kap koule wi la a. Nou pa wè l nesesè pou n sove peyi a. Lapolis nasyonal dayiti se nou menm sèlman wi k genyen. Desizyon peyi a se nan men nou l ye. Pran yon desizyon an peyi a mesye. Sètiswa n ap fè mach pasifik. Non. Chèf pa fonksyone konsa. Ki peyi nan monn nan wè lame, lapolis ap fè mach pasifik? Non. E dayè mach pasifik bay rezilta lan yon sosyete sivilize. Sosyete a nou wè l sivilize? Nou pa wè lan kisa nou ye? Nou wè gouvènman nou yo, nou wè ki moun yo ye? Se de metòd enperyalis la vin avè l mete vagabon sa yo opouvwa pou kapab dirije nou, pou fè respekte enteryè enperyalis la. Se enterè enperyalis la k ap pase. Se sa k fè tout divizyon sa yo ap tonbe lan nou menm jodi a. Li klè e nèt pou nou pran desizyon pou n mache sou palè nasyonal, mache sou towo sa a k rele Jovenel Moïse la, fò n mache sou li, fò n mache sou Léon Charles, fò n mare mesye sa yo, paske se yo k ap fini avèk peyi a. Yo seme divizyon total, ladiskòd total nan mitan nou. Nou pa wè sa, polisye ap tire sou polisye jodi a, kòman n santi nou? Pou nap tire pwòp polisye parèy nou. Sèten polisye kap defann ti enterè pèsonèl yon lòt gwoup men map defann enterè enstitisyon an jodi a malerezman gen lan nou k tonbe enben kisa l ye la a? Nou pa ka wè klè mesye? Nou pa wè klè? Nou pa wè divizyon ap semen nan mitan nou an la a pou pou efondre peyi a? Pran yon desizyon ak peyi a ankò m di nou sa mesye pran yon desizyon ak peyi a moman an rive tout kondisyon reyini tout moun wè l Ayiti son pak kabrit li tounen avèk je de dirijan vagabon malfra sa yo nou mete dirije nou lan vote malandren vote vagabon sanzave mi kisa peyi a tounen enben jodi a bato ap koule se tout ayisyen kap koule polisye pran yon desizyon sove nasyon an nèg ki gen san desalin kap koule lan venn yo tout bon Mesye ki gen kontwòl inite espesyalize yo, pran yon desizyon jodi a, pèp la ap mache avè nou. Istwa n ap mache fè mas pasifik lan tout kote, yè m ap gade lansèyman ak mach pasifik, non, chèf pa fonksyone konsa. Chèf pa konn nan fè mach pasifik. Chèf fè yon entèvansyon, nou gen zam nan men nou, nou fè yon entèvansyon nan peyi a, nou libere nasyon an anba kolon k ap dirije nou pa pèsòn entèpoze, k ap mete vakabon sou pouvwa, k ap dirije nou. Jodi a, pran yon desizyon mesye. Kondisyon yo reyini Pou n sove peyi sa a. Peyi a repoze sou do nou Lapolis Nasyonal Dayiti kòmanse l pran desizyon an Gen anpil nan nou menm gen nan dyaspora a k ap vin jwenn nou Gen anpil nan polisye yo fè kite peyi a Pa egzanp mwen menm nou konnen nan ki kondisyon ke m te kite peyi a m te oblije kouri paske si m te rete sistèm lan t ap manje m Ebyen m kite peyi a an 2008 m vin la m bouke m bezwen tounen lakay mwen Men mesye an tann nou Lemond antye ap gade nou nou lèd anpil

Il est d'ordre de souverite, de souveraineté nationale, se sa l ye. Mete enterè pèsonèl nou yo de kote mesye. Fon entèvansyon pou n sove peyi a. Se nou k papa peyi a. Desizyon peyi a e lan men lapolis nasyonal Dayiti l ye wi. Bon kòman pou n kite jan de bagay sa yo ap pase konsa la a? Pou pa gen yon moun ki kanpe. Yon mouvman anndan peyi a la pou mare Jovenel, pou mare Leon Charles. Pou marem premye minis vagabon moun sa yo kap fini avek yon peyi nou wè peyi ap dirije nou wè gon bagay kap fèt anndan peyi a nou pa wè moun sa yo se a la bouche yap mennen nou konbyen polisye ki tonbe lan mwa sa la prè de 11 polisye tonbe mesye ann tann nou sa nap tann ankò ki desizyon ki siyal nap tann ankò la nati voye siyal la ban nou poun delivre peyi a poun libere peyi a. Libere nasyon an mesye. Mwen menm mwen di nou, gen anpil nan nou menm nan entènasyonal la kap tann mouvman deklannche an Ayiti pou n antre vin pote lamen fòt, mete men lan pat la pou n sove peyi a. Li pa posib! Sa revòltan mesye. Tout moun fache. Ayiti tounen yon repiblik kabrit, repiblik dè zanimo. Ann atann nou. Mesye m fache anpil wi. M fache. Kòmanse fè sa k pou fèt la. Epi n ap wè ki ankadreman n ap genyen. Moun ap vin ankadre nou. Nou menm polisye ki nan dyaspora a. Pnh dyaspora. N ap vin ankadre nou. N ap antre. N ap vin met men lan pat la. Libere peyi a mesye. A bon antandè, salut. M ap tann desizyon nou mesye. Kòmanse fè sa k pou fèt pou peyi Dayiti a pou n sove nasyon an. Paske n pa ka kontinye lan divizyon sa a ankò. Gad on chèf polis ki vini. Nou konn pou ki sa l vini. Li nan yon misyon entènasyonal. Nou aksepte yon bagay konsa? M pa t di nou, si nou gen karaktè tout bon, tout jèn ofisye de kad sa yo k anndan polis la, wo eta majò a te sipoze demisyone an blòk. Nou pa t sipoze kite Léon Charles enstale nan tèt polis la kòm direktè jeneral. Paske kòd dewontoloji polis la di klèman ki jan pou yon moun rive okipe fonksyon sa a, ki se direktè jeneral. Ou pa ka okipe l de fwa. Poukisa nou menm nou aksepte l? Enben nou menm nou pa gon karyè nap fè tou? Nou paka rive direktè jeneral? Kouman pou yon moun pase 2 fwa anndan peyi a? Non paske se travay enperyalis la, se sa enperyalis la vle. Tout sa enperyalis la vle se li pou pase sou nou. Paske se gouvènman maryonèt, vakabon sanzave, krakèt, nèg kap fimen bòz, vakabon sans edikasyon. E sa peyi dayiti ou wè yon nèg leve yon bon maten se lanmè ak fann oubyen se syèl lap fann ou yon nèg vini wè l prezidan dayiti. Kote bagay sa soti? San pèsòn moun pa konnen l kote l soti. Issu de quelle classe? Personne ne sait. Paske l prezidan peyi a. Ou byen l premye minis, ou byen l rive yon kote. An antann nou. Sa se yon sosyete kabrit monchè. Li pa posib. Mesye nou t al lekòl wi mesye polisye yo. Nou t al lekòl, nou gen konprann. Desizyon an lan men nou. Sove peyi a, Polis Nasyonal Dayiti. Si nou pa pran desizyon jodi a la, lapolis ap kraze. Tout peyi a ap efondre. Tout vagabon gen zam lan men yo. Avyon p ap ka vole sou peyi Dayiti. Touris p ap ka antre. Men sa eleksyon nasyonal vin jwenn yon peyi, li atake pa de bandi ame, epi yo mete tout sou do lapolis ankò. Yo fè konnen se yon branch anndan lanpolis la k ap fè l. Manti! Nou wè lapolis la soti yon nòt fè konnen ke se nou menm ki te atake mezon sou wout ayewopò, mezon machin sou wout ayewopò. E pa vre! Tout sa k fèt de mal anndan polis la, yo mete l sou do yon branch nan lapolis la k rele 509 Fantom, k ap defann yon koz legal. Li pa posib, mesye! Li pa posib! Lejète ki fè ke m te di mesye seksyon nèf la si n ap pran yon desizyon an peyi a pran l. Manno Militari, O gran mo, o gran remèd, sa k pou fèt la pou l fèt. N ap pran yon desizyon, pran desizyon an. Se ti swa n ap pran lari avèk zam nan men nou ap mache, fè manifestasyon, sa p ap mennen n oken kote. Nou fè l a ment repriz. Kèlè le rezilta? Kèlè lisi de se mach? Anyen. Li pa mennen nou oken kote. Nou pa bezwen kontinye lan demagoji sa anko. Zam, chèf a zam pran lari, depi n pran lari, n pran lari pou de bon. Epi nou pa bezwen pran lari plizyè fwa. Nou pran lari on fwa epi nou fè entèvansyon an kote pou n rive a pou n rive. E konsa chèf chanje yon sitiyasyon. Se chèf ki mennen peyi. Pran desizyon peyi a mesye. Pran desizyon an. Si n pa pran l peyi tout moun ap efondre. M ap tann nou. Map tann nou voye siyal la mwen di nou sa nou dèyè nou e nap desann nap vin fon sèl avè nou pou n sove peyi dayiti kenbe la mesye. Misye rele Jean Lesly Joseph, m kwè misye se gran frè Yanick Joseph. Misye ou wè sa lap di an, yo di misye te yon nèg vè ki te yon polisye djanm wi. Misye te site solèy yon epòk m kwè, Daprè son zanmi te rapòte mwen. Eben, misye dan pil bagay, e tout lapolis la branche la. Eske n sonje pale m te ap pale depi lè yo te retounen ak Leon Charles nan tèt polis la? Se depi lè sa polis la depatcha nèt. Sou Rameau Normil te kòmanse gen ti pwoblèm paske Rameau te gen yon pwoblèm de lidèchip. E sa k fè m te sigjere pou Rameau te toujou rete nan dcpj. Men m pa t remake nan Rameau yon lidè ki kapab mennen polis la Paske jan lapolis se kòmsi vin depatcha, divize antre yo, polisye yo, ou pa vrèman bezwen yon kòmandan ak bout baton pou dirije polis lan, ou bezwen yon rasanblè, yon nèg ki gen kapasite de kominikasyon fasil pou ede konekte, rekole mòso sa yo. Jan Lesly Joseph, misye pale, misye te pale m sere son sa paske gen bagay yon nèg di, li pa sèlman rete Misye pa panse ke son an tap rive nan men TT, se avèk polisyèl tap pale sou forom la polis. Men sa misye ap di yo m di wè sa fò m kenbe l. E tanzantan m ka retounen ak li ankò paske mwen gen enpresyon gen anpil polisye t pa tande t pa konprann. Anpil polisye plis fè djòb sal la. Olye yo mete tèt yo ansanm pou yo konvèje yo an veritab fòs pou ede sove peyi a. Rezon an senp, e paske n pa mèt tèt nou. Nou pa gen tout libète n pou n fè sa n vle. Se sa k pwoblèm nan. Men, lè m te retounen ak diskou ansyen chèf polis la, Mikerlan Jedeyon, ta sanble diskou sa tou l bay ti pwoblèm. Men m pa t janm lage tout non, m te lage l sou Youtube. Paske tout sa Jean Leslie ap di la a, ke polisye yo dwe pran responsabilite yo. Men janm te dil odepa nap gad yon komisè de polis ki asasine devan lakay li e nan lari non devan lakay li kounya polisye al travay oblije rete nan komisarya alòske kondisyon yo difisil paske gen anpil plenyen polisye ki pa touche yo pa touche a tan polisye yo dwe ti kat prim de risk ke yo pa janm bay e tout sa yo kapab lage yon lòt de fris paske si polisye a nan sitiyasyon sa anndan lakay li li pa pwoteje e sak fè anpil polisye oblije kopere ak gang yo wi m pral nan yon bagay la ki grav men son verite e m toujou di tou anpil polisye lach m sonje lè m tap trete dosye Alex epi gen kèk nèg ki te rele paske gon m te site non yon polisye etc misye bon moun li ye li sesi kòman yon nèg imajine w se polisye. pou aksepte ke w nan yon zòn chaje lòt polisye ladan l, epi de twa nèg vini, yo tabli gang yo nan vizaj ou la, kounye a yo vle mete w deyò nan zòn nan. Sa sa vle di? M pa ka konprann, pou 10, 15 polisye abite prèske nan menm kote, epi yon grenn nèg gen dwa deside yon maten, epi l vin tabli gang li nan zòn nan epi l ap rale sòlda tanzantan kounye a yo vin mete polisye yo deyò kounye a vin gen chwa se swa polisye a bay zòn nan oubyen l dakò rantre nan gang nan m pa konprann yo oblije konpoze ak gang yo Jean Charles. M jis pa konprann, m ap eseye reflechi sou sa paske kòman pou plizyè polisye abite yon katye epi 2 nèg annik debake nan zòn epi w tande nèg sa yo o se chèf gang Gang yo pa epa yon gwoup nèg annik debake yon lè annik fè fòme gang nan non. Gen dwa yon grenn nèg vini, 400 mawozo an de zo t ap di w yon yon premye zam li te gen se t yon 9 milimèt. Avèk sèl 9 milimèt lan epi l kòmanse ap rasanble l ap reyini kounye a tiye polisye, tiye moun etsetera, pran lòt zam jiskaske Texas vin transfòme nan nivo l ye la a li vin 400 mawozo. Wè bagay polis la fò n kesyone l anpil wi. E fòn kestyonel. Fòn kestyone polis la wi. Paske m jis pa konprann. Ebyen kisa k rive gon pakèt polisye yo abite nan geto yo. Se swa yo konpoze ak bandi yo oubyen yo kite zòn nan. M pa souvan ap raple n gon polisye USGPN misye te abite Fontamara misye kretyen misye konn mache nan legliz m kwè pastè kòman misye rele Shiba epi Krisla egzije misye pou l rantre nan gang li, misye pa vle, lè Krisla menase pou l fè tèt misye zòn nan l bay, yon polisye wi, se yon peyi difisil, humm trè difisil. Kounya anpil polisye nan geto yo abite, le fè ke yo aksepte yo kite gang pouri zòn nan nan men yo, kounya gen 2 posibilite, se swa yo dakò konpoze ak gang yo, oubyen yo jete yo lòt kote. E sa vin rann anpil polisye nan gang. Nèg la gen dwa pa nan gang nan dirèkteman men de manyè endirèkt li nan gang. Ann kite sa la. Sepandan, lapolis pafwa ap tante kòde, men lajistis ap dekòde. Joseph Michel Martelly, ansyen prezidan peyi a, misye deklare sou TNH avèk zanmi nou Jean Serge Gino Lindor. Sergino, kòman nou ye frè? Misye di li temwen, nan sistèm nou ye la a on polisye pa vle di anyen, on bandi gen plis pouvwa pase on polisye. Prezidan an di sa wi. E pa mwen non. Prezidan an di sa. Michel Martelly wi. Misye di wè nan sistèm sa, mwen temwen. Lè on prezidan di w li temwen, ou konn sa vle di? Misye di l temwen. On bandi gen plis enpòtans pase on polisye nan sistèm sa. Suivez mon regard. Anpil fwa lapolis arete, lajistis libere. Nèg gwo palto yo libere. E n gen plizyè ka. Kite m rafrechi memwa nou ankò avèk lansyen DG Mikerlan Gedeon. E gen rezon pou sa, tande chak pawòl misye te di. Paske Gen bagay ke n bezwen konprann. Kòman yo fè rive chak jou? Epi n ap di tèt nou men, wè Ayiti se yon peyi ki trè difisil. Fanmi ak zanmi polisye ki mouri yo. Mwen pa anvi fè gwo diskou maten an. Mwen sèlman vle di a paran yo, zanmi 2 polisye ki mouri sa yo, nan kondisyon ke nou tout nou konnen l lan, sa fè nou mal. E sa fè n trè mal. Fanmi ak zanmi polisye ki mouri yo. Polisye tout grad, tout fonksyon, L'heure est grave, peyi a an gè avèk pwòp tèt li. Moun pran plezi nan touye moun. Bandi touye moun, y ap fè videyo, y ap fè foto pou konsomasyon WhatsApp. Facebook e tout lòt rezo sosyo yo. Kote bandi sa yo jwenn zam sa yo? Ki moun ki ba yo zam? Kote yo jwenn bal? Eske yo tap gen zam, bal si pat genyen konplisite lòt moun? Poukisa lèm arete yo, lèm sezi zam yo, Nèg gwo levit debake nan komisarya vin lage yo e vin pran zam sa yo nan men nou. Map kòde, gen moun kap dekòde. Epi yap twonpe lopinyon, yap bay manti. O final, se Ayiti ki gen vant mòde a. Se Ayiti kap febli. Nou tout lèd m byen di nou tout nou trè lèd e nou fè peyi an lèd tou nap bay bandi mikro fè yo konprann yo son zafè ki kote sa pral la sann pa rann nou kont nou fè bandi yo santi ke se sipèsta yo ye. Nou fè yo santi ke yo ka touye, kraze brize jan yo vle. Jodi a w pap konprann sa w ap fè a paske pa wout gen moun ki mouri. Mesye dam, ann aprann renmen peyi nou. Ann aprann renmen Ayiti. Si l'union fait la force, dezinyon, divizyon. Se la perèz ak feblès yo pote pou tout moun ak pou peyi a. An nou bliye zen pou nou chita pito travay ansanm pou yon peyi ki deja fin kraze. An nou chèche yon sursaut d'orgueil pou n travay pou peyi nou. Li lèd toutan se etranje k ap vin met ola pou nou. Ki bagay chen manje sen sa? Jodi an gad kote sa mennen nou. Tout polisye alawonnbadè, mwen mande nou pou nou rete soude youn ak lòt pou n defann tèt nou, pou n fè bon bagay, pou n fè travay nou, pou n defann pèp la, pou n defann peyi nou. Pa pran nan pwovokasyon. Mwen pa vle nou tire tou pou ti krik ti krak. Nou se pèp la, E pèp la se nou. Men, nou pa dwe kite bandi fè de pwen sou nou. Pa al fè okenn misyon pou kont nou. Gen yon prensip yo rele le principe de masse, Prensip de la mas. Bat pou kèlkeswa sa n ap antreprann nan, pou nou toujou an siperyorite, pou nou pa viktim. Tout moun bezwen met lapolis la nan pòch yo. Pou yo kapab regle zafè yo. Menm jan an tout moun bliye enterè peyi a. Men nou menm nou oblije toujou sonje. Toujou sonje misyon ke konstitisyon peyi an ba nou. E sesi nou pap fè politik. Sou lidèchip pa m nap di lapolis tèt dwat. Lapolis pap a dwat, li pap a goch kèlkeswa le pri a peye. Mwen mande nou met gason sou nou, mete fanm sou nou, mare senti nou pou nou bay pèp la sekirite. Bliye politisyen, fè djòb pa nou an. Trake vakabon kèlkeswa kote yo sere, nan kèlkeswa pati ke yo ye. Mwen pa vle egzekisyon somè, mwen pa vle kanaj. Mwen pa vle ben de san. Mwen vle nou atake bandi yo. Mwen vle pou nou mete tout bandi anba kòd. Remèt yo bay lajistis. Yo menm lè yo pran nou yo pap ba nou chans donk nou menm tou nou pa gen dwa ba yo chans. Si se pa yo se nou. Mwen mande tout moun ki nan lajistis pou yo mare senti yo tou ansanm avèk nou. Nap kanpan dan di pou nou fè travay nou ansanm. Aplike la lwa san gad dèyè, san fòs kote la patri an danje. Gade kijan polisye Simo Juron Durosier pèdi lavi l mal, jenn ti gason. Gade kijan lapolis pèdi tou Jocelin Charles ke m te gen chans kwaze nan dènye toune m te fè nan Grandans, li t ap prese vin nan chèf lye a, vin Jeremi pou l kapab wè chèf li. Li pèdi lavi l jou ki 21 novanm nan, nan zòn Chalon. Yo boule toulède. Sa se yon lòt dimansyon nan barbari a, san konte lòt polisye ki gentan tonbe aprè yo. Tout polisye alawonnbadè, bandi yo frape fò semèn sa a paske gen moun ki vle montre ke nou pa ka fè travay la. Men sèl sa moun sa yo bliye, an 2004, sitiyasyon an te pi mal e nou te gonfle venn nou, nou te mare senti nou, nou te soti peyi a nan kriz li te ye a. Eben, jodi an, n ap raple moun sa yo, se byen konte, mal kalkile, nou pral met lòd. Polisye dwe sispann tonbe. Pou m fini map di nou la meyè defans se latak alezi mesye nou pap bese lè bra se nou ki legal se yo k pou pè jwèt pou ale jiron ale joslen nou pap janm bliye nou respè nou genyen pou nou tou lè 2 a fè ke nou pral plis detèmine. Pou n kapab mare tout bandi sa yo yon fason pou n montre nou ke sakrifis nou an li pa anven. Mèsi. Sa a se yon entèvansyon ansyen DG polis la Mikerlan Gedeon te fè nan okazyon fineray 2 polisye nèg ak zam te asasine nan kondisyon frajil, difisil e konplike. Nan diskou sa a mwen repase l se paske gen anpil bagay ladan l ke w gen dwa minimize. Papito fò w aprann moun yo wi frè, nèg w ap pale a se te zanmi an Godson Orelus e pa t misye, fò w konn moun yo plis wi papa. Eben tande la sosyete, nan diskou sa a m pase l wè m pase 2 son la a ki se Jean Lesly Joseph, m pase pou polisye yo tande paske yo branche, mwen retounen ak diskou Mikerlan Gedeon e gon lòt ekstrè m pa t gen tan chèche pou nou kote misye nan palman an menm misye di nèg yo chak palmantè t la gon manch long nan men yo. M pa ka mande n pou n ban mwen l, men sèlman di m ki kote n achte yo sèlman. Ki kote n achte yo? E chak fwa w fin pa palmantè ankò, zam sa yo n pa konn sa yo devni. E se tout pwoblèm nan sa. Misye di men, n ap kòde lajistis ap dekòde. E gen nèg nou arete, se gwo nèg ak levit ak palto debake vin pran yo. M sonje sa. Lapolis arete yon sitwayen k ap sikile a yon veyikil san plak dimatrikilasyon. Misye gen zam nan machin li. Lapolis arete misye, yo mennen l nan komisarya de Pòtoprens. Kiyès ki debake an gwo ponyèt vin pran l? Hervé Fourcand, Sénateur de la République, e lè misye rive nan pòs lan, misye pa, kòm si misye imilye chèf de pòs lan, li bliye, se te tout sa t kraze Ayiti wi, le fè ke l se Sénateur de la République, epi li minimize yon chèf de pòs, kòm si l menm li pa anyen, epi l vini l pran nèg li, l pran zam ni, l ale. Kòman n vle ke peyi sa a. pral kapab bay rezilta m ta renmen nou imajine paske ou wè ayiti tèlman difisil e m gen enpresyon tou se diskou sa t voye jedeyon ale hein paske anpil rankont te fèt jovenel te vle kenbe misye men ekip michel martelly pat dakò kenbe misye. Yo pat dakò etc m pa konnen bon yo di misye yon pakèt bagay yo di woy pòch lavalas li ye blablabla alòske an reyalite nan dènye moman yo Gedeon te kenbe Jovenel sou pouvwa a Gedeon te kenbel paske plizyè tantativ fèt pou lage Jovenel atè misye ki kanmenm li goumen goumen epi yo kenbe Jovenel alòske lefè ke misye te oze di de bagay kap pase o nivo de la polis pa rapò ak nèg ak vès yo e ben jisteman se e misye mandal pa renouvle donk lèm di nayiti difisil se pa blag son peyi konplike sa vle di ke la jistis jodi a vitelò ap bay pwoblèm men vitelòm te arete deja kòman l fè libere krisla ap bay pwoblèm men li te arete deja majorite chèf gang ki la yo fè prizon deja kòman yo fè nan lari. M di w ke la polis arete on nèg wi, on machin san plak. S on vyolasyon wi, le kòd de la wout ayisyen, article 34 du kòd de la wout ayisyen. Ou pa gen dwa sikile ak on veyikil san plak dimatrikilasyon. Article 21, ou pa gen dwa sikile a on veyikil san asirans, polis dasirans. Nèg la gen zam nan machin li, machin li pa gen plak, plak li pa renouvle. Lapolis aretel on senatè wi an fonksyon li vini li rapel nan men polisye yo lale paskel se senatè de la repiblik aloske nèg sa yo wi mis ki misyon pa wè nan popilasyon nou fè tèt nou abi tou nou fè tèt nou tò ase E pa paske yon nèg gen lajan pou n voye l kòm senatè, kòm depite, kòm majistra. Donk gen yon nivo, gen yon minimòm fò moun nan genyen. Donk Ayiti difisil. Sa vle di ke yon nèg ki la kòm senatè, ki wòl yon parlemantè se pou al lejifere, e pa sa? Pwopoze de lwa. Parlemantè yo fè de pwopozisyon de lwa. Kant sè legzekitif on pale de pwojè de lwa. Nèg la ale nan sena, li pa pwopoze anyen. Alòske se menm nèg sa a ki konpòte l an bouwo pou al imilye yon chèf de pòs alòske yo arete yon nèg ki ap fè dezòd nan lari an. Kòman nou vle pou peyi a vanse? Se la yo difisil. Ou wè peyi sa l difisil. Bon! Mèsi paske w fè nou konfyans pou nou enfòme w. Rete konekte pou yon pwochèn videyo. Babay tout moun, a la pwochèn.